Fò, moun yo, moun yo te fache wi nan nan Westerlie show, yo di w pa pale fò, wap fè zuzu, ou pa pale fò, pale fò PDG pou m tande e pou fanatik yo tande sa wap di a. Ok.
La nou Mwen renmen nou tou mes amour. Nou konnen, men sak pase, nou konnen kote m rete a m pa ka pale twò fò, men si m pale twò fò yo ka rele polis pou mwen.
Wap vle deranje dominiken yo?

Bon, mwen menm spesyalman, e konsèy pam, premyèman e pa sèlman pou ou, pwosè ke, e, se pa ou menm ki pwoblèm nan, e pa ou k pwoblèm nan, e, premye pwoblèm nan soti de kote medya yo, dezyèm pwoblèm nan soti de kote fanatik yo. Fanatik yo, tankou talè a, m ap, tankou talè a m anba live, e, Westerlie an, m ap gade nan show a, m ap gade m wè gen moun k ap di, yon pakèt pawòl, èske ou konprann? So, mwen menm mande fanatik yo pou yo leve nivo a tou. Leve nivo a. Paske, mwen menm vle fè nou konprann, san nou, p ap ka genyen e atis la. P ap ka gen Widiana san nou. Sa vle di, si nou menm, nou gen tan ede Widiana rive kote l rive a, m panse, fò nou ede l. Pa gaspiye l. Se pa detui l ki pwoblèm nan. se pa li k solisyon an. Paske ou imajine w, mwen menm, m pa ka pale de ki medya, m pale de tou lè medya mwen menm, m pa pale de yon medya espesyalman non. Menm Westerlie ladan l, tout moun, sa vle di depi moun nan konnen ke, yeah, m pa fè eksepsyon. Sa vle di mwen, mwen jis vle kòmsi pou medya yo, yo ede atis yo tou. li enpòtan pou nou ede atis yo, paske lè atis yo menm yo vle glise yon erè, nou menm nou dwe la pou nou pote soutyen, se pa chwazi pran erè sa a pou ke nou menm nou pran l pou nou fè l fè buzz, pou nou ap chèche fè views, pou nou ap chèche fè yon pakèt bagay, se pa sa ki enpòtan, se ede moun yo, ou konprann? E de kote pa Widiana, travay Widiana li menm li ap fèt, e l kòmanse fèt, e m panse ke si n ap byen swiv n ap wè travay la kòmanse fèt. ok travay Louisiana al kòmanse fè paske nap eseye retire emosyon kote de kote Louisiana epi pou nou kapab fè Louisiana vin yon lòt Louisiana èske ou konprann? paske si nap byen swiv lè yo te lage Louisiana lè yo te lage foto yo pou nou wè Louisiana ni kwè foto yo li tou monte live rapid poul kriye sa son ak de feblès ou konprann e si nap byen gade pou valè bagay nap di la pou valè bagay kap fèt la Ou konprann? Oh non, si se te lontan, si se te lontan, m pa bon manti. Gen kèk komantè m ta reponn yo deje. Men kounye a moun nan deje di Luciana. Menm si moun nan ta antre nan manman w di l I love you, voye yon ti kè pou li, di l ou renmen l. Alèz. Di moun nan w renmen l. Paske dèfwa moun Banm di ou, wè lontan, kòmantè yo te konn deranje m. Men ou wè kounye a, m pap ba w manti, tout jounen m ap ri. Ou pa wè lè m avè w tout jounen m ap ri? Alèz.
Tout jounen m ap ri. Paske depi m moute sou Instagram nan, m wè moun yo ap fon seri de kòmant, m oblije ri. M oblije ri. O Litwit, one love. M ap rele w talè o Litwit, ok? M ap rele w talè. Ok, m byen kontan yo mande m, m byen kontan moun yo mande m pou kot madanm mwen. M byen kontan moun yo mande m kot madanm mwen. Menm lakay mwen la, menm lakay mwen, men, menm lakay mwen, men madanm mwen pa la li menm. Ou wè, e lakay mwen m ye, ou wè, e lakay mwen m ye la. E chanm nan m pa ka ouvè l paske m gon matant mwen ki sot Ayiti jodi an la, nou fèk sot chèche l. Ok? Men kay mwen, tout kay mwen vid. Kot Kasayòl? Men sa e chanm kote Kasayòl, kote Kasayòl ye.

Pandan tout moun ap di e ke madanm sesi, madanm sela, madanm sela ba, madanm patati patata, men, wè, kòm li fè nwa. Oh, gen yon moun ki di konsa, kòmantè sa bèl wi, moun sa di konsa, se atis ou ye, fòk ou aksepte konpliman ki bon yo, e fòk ou aksepte betiz yo tou paske wap toujou jwenn sa. E wap toujou jwenn sa. Menm si ou te fè tout bagay pou moun, wap jwenn sa. Tande, map di nou sa, map di nou sa, tande. Madanm mwen, m te toujou gen pwoblèm avè l. M te toujou gen pwoblèm pa m avè l. Ok? M te toujou gen pwoblèm pa m avèk madanm mwen men e ke Kòman w Kòman w Kòman w eksplike sa? Kòm si pou m gen yon altèkasyon ansanm avèk madanm mwen epi pou madanm mwen chwazi li menm pou li abandone

Lè yon moun ap aji an imoralite, nou menm ki fò a, nou dwe ede moun sa a. Nou dwe ede moun sa a. Paske, premyèman, premyèman, m gen pitit avè w, premyèman m gen pitit avè w, ou chwazi, ou chwazi pran pitit mwen pou al dòmi kay moun, pou al dòmi kay zanmi. Sa a gen tan s on sandrivayèz. Sa a gen tan s on ak de imoralite. Kòman m fè gen tout kay sa mèt la m jwenn kote pou m ap bay moun dòmi epi pitit mwen ap dòmi devan kay moun nan? Kòman nou konprann sa fanatik yo? Se pa voye moute mèt la. Lè nou tande yon bagay se pa pou n vin moute sou entènèt pou n ap voye moute paske nou pa konn vi moun. Paske ban m di nou yon bagay, lè moun nan kanpe dèyè kamera avèk vi prive l la e de bagay diferan. Fò nou pa voye moute. Èske nou konprann? Fò nou pa voye moute. Pandan se tan, m te gen dwa, m te gen dwa, m te gen dwa ale nan, m te gen dwa ale nan nenpòt komisarya la m fè yon plent pou li la epi pandan se tan li pa gen aksè a anyen nan kay la. Èske ou konprann? Paske m gen pitit avè l, m pa t ap janm ka rayi yo. Si m pa t renmen l lè l te ansent, m t ap fè l retire pitit la. Èske nou konprann? Sim pat renmenl lèl t ansent m tap fèl retirel e si pa malè m ta fin fè youn avèl m pa tap fè yon dezyèm se sa poun konprann se sa poun konprann fò nou wè moun nan yon moun ki fòl li ye men sim pat fout ou kòman w konprann pou gen pou gen 2 pitit avèk yon nèg pou pou pou kite kay ou epi pandan se tan pou moute pou pou pou pou chèche kontak medya pou wap chèche kontak dè medya imoral pou ap bay pou media li menm li ap poste yon bagay konsa men. Pou media a pa ka di, pou media a pa ka di, a monchè, e madam, eske sa w ap fè yo byen reflechi l? Paske mwen menm gen de moun ki konn vin devan m, l ap vin, l ap vin mete m nan kondisyon. Media sa pa bliye, media yo viv de sa. Non men menm lè w viv de sa a fò w ede moun. Byen ke Youtube la li menm, byen ke Youtube la li menm, Youtube tonbe nan sitiyasyon la. Gon pakèt moun ki monte sou Youtube. Gon pakèt moun ki pa konnen anyen nan sa ap fè a. Yo just monte sou Youtube paske yo kreye yon mwayen pou yo fè lajan sou Youtube. Moun yo just kreye yon mwayen pou yo fè lajan sou Youtube. E sa yo di se views yo ki fè yo.

Wap vin di menm kot Aridiana. Yo gete wè e pa menm salon an. Pa fache DG! Sa pou te kole w DG! Kal pase!
Nan, m pa fache. M pa fache. M pa fache non, men de tout fason fwa moutre moun yo defwa. Fwa moutre moun yo defwa. Èske ou konprann? Fò montre moun yo defwa paske. Mwen pa gen atèt ou la, mwen se konsa, konsa, konsa.
Grate tèt mwen, grate m konsa. Demen se fò m lave cheve a m penyen. M pa konn si ou konprann. Moun yo, moun yo men, waw. Paske lò ou bay tèt ou di ou son medya nèt la, ou son limyè. Lò ou bay tèt ou di ou son, byen ke m konnen YouTube la gon pakèt bagay medyòk. Lè ke m konnen youtube la gen yon pakèt medyòk ladan l la, moun yo monte sou youtube, yo pa prèt gen anyen ki serye, yo jis fè view, yo vin pi serye. Ou konnen, gen anpil, gen anpil medya tou kap travay pou atis yo, ou pa konn sa? Gen anpil kap travay pou atis yo, atis yo gen yon zen ba yo, yo di konsa, fè sa pou mwen, travay sa pou mwen, dèt moun sa pou mwen, joure moun sa pou mwen, so gen anpil kap travay avèk atis yo tou. E bagay m konnen, se pa yon bagay m pa konnen non, bagay m konnen, m pa fè pèsonalite pèsòn, men sa m di se bagay m konnen, gen anpil medya, sitou medam yo, gen anpil medya k ap travay ak atis yo.
Bon, yon sèl bagay, yon sèl bagay. Lè pou yo pran pòz yo, bagay, medya yo k ap pale pou yo cheri. Anpil medya k ap travay ak atis yo. Yon sèl bagay, atis pa m, atis pa m yon sèl bagay li ye, e Nou ap travay ansanm, nou kòmanse travay, n ap travay, nou p ap janm bouke travay. E ti sa y ap fè yo pa ka fè nou bouke travay. E ti sa y ap fè yo pa ka separe nou, yo pa ka fè nou fè way. Mèt se mwen, ou menm, manman m, manman w, kouzen nou ki gade feyton nou yo n ap stil travay pozitif. N ap stil depanse pou nou fè bèl feyton, pou nou fè bèl bagay ki sanble ak bagay entènasyonal. Se bagay sa nou pral fè. Yon sèl bagay map di, moun kap di, yon sèl bagay map map si moun kap di, moun kap di o yo dezabòne avèk Widiana, o yo pa bezwen, map tou di nou sa, mwen bezwen abòne nou tout, men abòne nou pa enpòtan, map tou di nou sa.